Lamine Yamal kontinye make istwa avèk ekip FC Barcelone nan. Jèn entènasyonal espanyòl lan Lamine Yamal, misye ap antre nan lejand yo avèk ekip FC Barcelone nan. Lamine ki reyalize on trè bòn sezon sezon 2025, 2026 avèk FC Barcelone, ebyen misye fè on bagay istorik sezon sa ke pèsòn moun pat janm fè avan nan Liga. Ebyen Lamine Yamal vini premye jwè ki fini meyè jwè mwa 3 fwa nan liga a. Distenksyon meyè jwè mwa se yon distenksyon ke liga a ap bay depi 2017. Messi pase nan chanpyona sa a, Messi pa ranpòte 3 tit de meyè jwè mwa nan yon sezon. Benzema pa ranpòte 3 tit de meyè jwè mwa. Cristiano Ronaldo pa ranpòte 3 tit de meyè jwè mwa. Ebyen gen yon sèl moun ki fè sa, li rele Lamine Yamal.

3 fwa meyè jwè mwa pandan on ane e n ap pale de on jwè tout o lon de sezon an ki te ekstrèmeman regilye pou ekip FC Barcelone nan. Si w gade statistik Lamine Yamal nan Liga a se 16 but e 11 pas desizif donk li enplike sou 27 kontribisyon gòl ak pas. Men sa ki plis enteresan nan Lamine Yamal Lamine se meyè driblè chanpyona Despay la. Lamine se meyè pasè chanpyona Despay la. Lamine se jwè ki bay plis pas kle nan chanpyona Despay la. Lamine se jwè ki kreye plis okazyon de bi nan chanpyona Despay la. Konplete sa, Lamine se dezyèm jwè ki plis desizif nan chanpyona Despay la, dèyè Kylian Mbappé ki desizif 28 fwa, Lamine desizif 27 fwa. Lè w gade tout aspè sa yo de Lamine Yamal, nan tout distenksyon yo, si l pa nimewo 1, li nimewo 2, sèl kote, 2 kote li nimewo 2 yo, se nan meyè bitè ke li pa meyè bitè, epi li nimewo 2 tou nan kesyon jwè ki kreye oubyen jwè ki plis desizif. Men kounye a, si w pran l sou aspè. Jwè ki kreye plis okazyon, jwè ki bay plis pas kle, jwè ki fè plis drib, jwè ki ranpòte plis tit de meyè jwè mwa, li se Lamine Yamal. Donk, evidableman misye pral fini meyè jwè chanpyona Despay la. Se te yon sezon ke Barcelone konnen anpil peripesi ladann. Blesu Raphinha ki pa toujou regilye, blesu de jwè tankou e Lewandowski ki li menm pèdi anpil nan kapasite yo, ebyen nan moman ke bagay la te sere, nan moman ke tit la t ap deside, gen yon sèl jwè ki te regilye reyèlman, gen yon sèl jwè ki t ap pote ekip FC Barcelone nan reyèlman, li se te Lamine Yamal. Donk, fòseman lè m tande yon moun di ke gen yon jwè ki kapab bon, ki kapab meyè jwè Liga ke Lamine Yamal mwen wè ke se bagay tèt anba nèt ke wap di paske pa gen okenn jwè nan liga a ki reyalize sa Yamal reyalize a. Metenan, sezon Yamal la se on trè bon sezon. On sezon ki te kapab pi grandyoz tou si pat gen eliminasyon fas avèk Atlético de Madrid nan kar de final. Men sa ke m kapab reyalize de Yamal, m kapab di ke Yamal se on jwè ki ap pwogrese de jou an jou. N ap pale de on jwè ki li menm fè 25 gòl, 21 pas desiziv sou sezon an. Sa vle di se on jwè de 18 an ki fè 25 gòl, 21 pas desiziv. Sa moutre a klè ke misye se on jwè ki ap pwogrese. E pwogresyon misye an, se on pwogresyon ki li menm ale trè vit nan ka Lamine. Metenan, Lamine p ap jwe rès sezon an akoz de blesur Pa mwayen de prekosyon tou, Barcelone prefere kite Lamine fin jere blesu l pou l kapab al jwe Mondyal 2026 la. Men pou afè meyè jwè liga, m kwè ke s on bagay ki boukle, meyè jwè liga li rele Lamine Yamal e sesi se san diskisyon.